Bonjou tout moun oubyen bonswa tout moun sa depan de kilè wap gade video sa se zanmi paw BJ mwen tounen back a yon lòt bèl ti video pou nou ok ok so jodia mwen vini a yon lòt ti review pou nou avanm di nou de kisa video sa prale mwen toujou pran yon ti tan poum remèsye poum remèsye chak grenn moun an patikilyè ki pran tan yo pou yo gade video mwen yo mwen di nou mèsi mèsi mèsi. Mèsi anpil e moun ki te la deja mwen di nou rete la pa deplase mèsi pou pasyans ou e mèsi ankò paske ou toujou rete avèk mwen e moun ki poko abone m ta swete se videyo sa nou pral gade oubyen videyo sa ke ou ap gade ki tou fè ou abone sou chanèl bgy squad ok so. Ti video sa janm te di nou se yon review Yon ti bagay tou kout trè senp ok Se yon review de yon case ke mwen achte pou telefon mwen ok But Case sa ke mwen achte pou Pou m fè video a oubyen pou telefon mwen Paske ke gen de lè m bezwen Tankou lè m ap fè bagay cheve Mwen bezwen pran devan tèt mwen byen Lè m ap fè danfos yo oubyen m ap fè makeup mwen M bezwen parèt byen M pa bezwen rete devan kamera paske m pa gen yon mira, yon gwo mira egzakteman pou m ta jis chita mwen gade. Mwen gen yon ki anlè a but se pou dekorasyon. Bendjy please stop. Thank you. Sa m gen se pou dekorasyon jis anlè m pran. Ok so epitou story short ok story kout, istwa kout dè ke sè ke mwen pa gen yon yon jan ke mwen ka jis. Tankou ok nou wè janm ke mwen chita la m ta renmen gen yon gwo miwa kòmsi pou m ap gade yo m ap epi tou pou m ap di an anvè kamera but sa m genyen pou janm di nou an se pou m ap montre nou talè sa m genyen pou dekorasyon se maybe m ka achte yon youn pa kounye a yon lòt je ne sais pas anyways so lè m bezwen fè videyo ke mwen bezwen pran devan tèt mwen oubyen m ap M ta renmen pran figi mwen byen. Mwen pa bezwen chita jis yon kote. Nou konprann sa m vle di a right? M jis bezwen pran vizaj mwen. Pa egzanp, lè m ap fè bò tèt mwen, jan m di nou an, m ta renmen pran tou vizaj mwen. Epi tou mwen pa kapab. So, se pou sa mwen achte kes la oubyen gen de lè tankou si m ap rekòde, m ta renmen fè cheve, fò ta gen yon moun ki pou rekòde avè mwen, ki ap pran.

Si li pa travay. Yo baw direksyon kòman ou sipoze swiv direksyon an. Ke premyeman li di mwen pou mwen tire pou mwen retire ti po sa. So m fin retire l. Ok nou wè kòman li ye. Mwen sa a se wè sa fèm de pwen li. Inekòn nan vreman cute.

Sa se plat amazon nan. Bay pou amazon nan oubyen jan vle di lal te vini an nan package lan. Ok so sa map fè map vire kamera a la. Eseye li nan mi an anvan paske li di ou ka metel nan mi.

Ni m ta vin gaspiye ti bout kòb mwen an la ok m ap sèvi kòb mwen e si poze kole nan mi eske peze m pa peze l fò jan m peze lay sa fò la pi fò mwen prèske kraze ok so Mwen kolel nan mi an as you guys can see it doesn't really work li pa telman ta li pa telman kenbe so I don't know mwen genlè ap ret map retounen Benji stop Jesus m sanble re ap retounen paske janm panse li tap kenbe al bay la pa menm kanpe menm bon mwen banm eseye ankò mwen ok map an eseye ankò sa fè 3 fwa. Maybe gadem vwa lap pi bon ehe cuz I need my phone ok so nou ka wè li pa travay so um eske m gen glas ok m gen glas ok banm bal eseye l nan glas paske l sipoze travay nan mi an oubyen nan glas nenpòt kote ke ou mete l la li sipoze travay but li pa travay m bal eseye l nan glas lan pou m wè ok so. Bendji, plis sa. Ok. Pran miwa a. Vwala. Mwen pral eseye nan gwo miwa sa pou mwen. Si l ap rete. Ok. Ann eseye. Poum bay menm mwen pa konn kilè lap sot tonbe ok so sil sot tonbe la lap tou kraze paske sa gon yon lòt glas anbal ok m jis ap gade m wè ki valè tan lap rete cheri map gade m wè si w gou a si w pa gou. Gèlè zoom yo al gade pi plis. Ok, tonbe nou anytime. Ou mwen tonbe sou vle. Map pare yo alò. Ok, so li poko vle tonbe. Gèlè zoom yo al pi fon.

Ok So nou ka wè li rete, li rete pou jkounya li rete nan mi an banm moutre nou I mean nan miwa a ok li toujou rete nan miwa a Hey Genlè map use lil lè map fè chevem map jis metel nan miwa a that's it Paske mte bezwen youn pou chevem lè map fè chevem nan miwa a so lè map fè ti danfos yo pou nou ka wè kòman mfè ti danfos. Ti dan fans yo ok baby hair yo humm so m genlè m genlè m genlè jwenn youn ki bon senpleman make sure pa kraze telefòn mwen ok m pap achte telefòn kounya non bagay yes yes yes yes yes ok so ok banm retire l mwen ann retire l avèm. Ou ka wèl paka desoti. Banm stop sou video an non. Woy fout. Ok. Ok li soti. Mwen menm mwen yon wak. Ok. So nou ka wèl li soti li soti li soti. Pot lèm metel sou sa. Sou mi an pa rete.

Oy! Bon, li pa pou kòt. Li sipoze kole tout kote. Pouse. Pouse. Oy! Bon. Ok. Bon, m tounen m al fèmen videyo a paske bagay sa a. Excuse me Bendjy. Please.

Ok so nou ka wè kes lan li kole li kole nan miwa a byen li rete pou yon bon ti tan ok rete pou yon bon ti tan but lèm mete li nan mi li pa rete nan mi an li sipoze rete nan mi li sipoze kole nenpòt kote ke mwen mete li ok nenpòt kote li pa kole nan pòt lan li sipoze kole nan pòt lan but se nan miwa sèlman li kole Map kenbel pou yon ti tan mwen pou anvan yon mwa yo map estel map estel pou mwen koman sa prale si an lè ak yon ti tan lèm fin metel nan miwa mwen pa vle rete ankon nan miwa map jis vwel tounen bak pou yo ban mwen kòb mwen bak paske mwen pa gen kòb pou gaspiya ok so anyways Se sa selman m te vini moutre nou ok oh fom tou ba nou non kis an koman kis lan rele m bliye pou m moutre nou non an kote humm amazon kote amazon ye amazon Bendji please stop et ok so i guess sa m achte a se pa se pa menm jan avè. Ok. Kot li dil tap kole tout kote. And yo gen anpil stars. Moun yo di yo bon, yo bon, yo bon, yo bon. Ke sa wa. Li just rele Titi or Tay Tay Short Premium Anti Gravity Protective Case. But it says it was gonna kole tout kote map montre nou foto Ok so nou ka wè wè mwen foto sa li di li kole nan mi ok wè foto sa kole nan mi epi tou foto sa kole nan miwa ok. M achte bagay la byen chè pou 10 dola wi. Li bèl, li cute, m ap kenbe l pou kounya. Bòt depi l rive yon lè. Ok men wè men kote li di glas, metal, seramik, white board, blan, katon m pa konn kòman di sa but li di lap kole pou tout sou tout sa so e nan miwa tèlman l plis kole m achte bagay oh men wè 11 dola 99 11 dola 99 plis shipping m achte l. Mwen di nou mèsi mèsi mèsi anpil a tout moun ki pran tan yo pou yo gade ti videyo m yo e moun ki pataje yo mwen di nou mèsi e moun ki lage yon comment ki kite yon kòmantè anba videyo mwen di nou mèsi mèsi anpil. La mwen mete fen ak videyo a ok Bendjy kap pouse bagay la ale konsa wi ok Thank you guys so much for watching Bizou Bye bye Ciao.